Bonjou, bonswa tout moun, nou di byenvni sou chanèl Adlèn Tousen ti fi pa blan Jodi a nou kontan pou nou kapab rantre lakay ou avèk yon diferan videyo Avan m rantre nan videyo a m ap pwofite di mèsi avèk chak grenn moun ki abòne avèk chanèl mwen an Ki toujou la chak tan mwen poste yon videyo ki toujou gade l Nou renmen w anpil pa bliye ke nou gen yon lanmou ki ra nan kè nou pou ti videyo nou pote pou ou akò menm jan w wè l deja Kisa ou di Bondye pou nouvèl ane sa ke ou wè an? E se yon bagay ki fè ou ki ta pou fè ou reflechi anpil paske nap sonje ane pase nan mwa sa ane 2020 an li te fè anpil dega kote ke maladi covid 19 lan li te ale avèk anpil moun men ou menm gras a Dye mèsi jiska pwezan ou toujou la Malgre maladi a fè anpil ravaj ou toujou la ou ta sipoze di Bondye mèsi pou gras sa pou favè sa kel fèw la se pa nan moman kote pou nan tripotay ankò pou nan ipokrizi ankò pou nan rankin ankò pou nan rantre nan sak pa gadew ankò se yon ane pou ta kapab reflechi pou ta di Bondye mèsi li renmenw anpil lèw gade pou valè moun ki mouri nan fanmiw nan katye kotew rete nan peyi kote ke wap viv ou ta sipoze di Bondye mèsi Pou tout bagay sa yo. Ok guys. Ane sa a se lè pou kapab reflechi tou. Pou di Bondye pran kontwòl ane sa a. Nou pa konnen ki sa kap vini pou ane 2021 an. Men jiska prezan nou wè maladi kowonaviris lan li toujou la toujou kote ke moun ap mouri pi rèd. Sa se yon moman pou pran anpil prekosyon. Menm jan ke ou te fè l nan ane 2020 an, kote ke ou te pran prekosyon, ou te ekate anpil moun. Maladi sa pa fèt pou sèlman blan, li pa fèt pou sèlman etranje, li fèt pou Ayisyen tou. Gen anpil Ayisyen ki mouri. Men majorite Ayisyen yo pa vle. pran prekosyon, yo di konsa maladi a pa fèt pou yo, se pou blan l fèt. Ebyen, m ap di ou nan manti, li fèt pou tout moun. Se sa k fè mwen pase di ou, pran anpil prekosyon pou mwen silvouplè paske mwen renmen nou anpil. Mwen se Ayisyen, mwen renmen Ayisyen parèy mwen anpil anpil anpil. Se sa k fè, menm jan mwen menm m ap fè, m ap pran prekosyon an, m ap mande pou w kapab pran anpil prekosyon ane sa a, menm jan Bondye te pwoteje ou nan ane 2020 an, pwofite. di l mèsi, pwofite pale avèk zanmi w, kamarad ou, moun kote w ap travay, di yo fè prekosyon avèk maladi a paske li pa yon jwèt, anpil moun atrape nan moman sa la, gen anpil moun k ap atrape de maladi kowonaviris lan. Aktyèlman la nan travay kote m ye, gen moun ki atrape nan maladi an. Se sa k fè, kote w ap travay fè anpil prekosyon toujou, toujou swiv tout prensip yo ba ou yo, mete kach nen se yon bagay, se yon fason pou pa atrape de maladi a. Nou konprann sa m di nou an? Gen moun k ap di konsa ke maladi a pa fèt pou Ayisyen, ebyen li fèt pou tout nasyon. Ayisyen toujou ap di se sesi se sela. Non, fè prekosyon silvouplè paske maladi a pa yon jwèt. Mezanmi pwofite di Bondye mèsi, mande Bondye pou pwoteje ou nan ane 2021 sa a. Paske nou sonje nan mwa mas, avril yo maladi a te fè anpil ravaj, anpil moun te mouri. Se sa k fè, ou menm si w la se gras Bondye. Pwofite di Bondye mèsi, pwofite. Se lapè, paske lè ou gen lapè, lè ou fè tout bagay nan lòd, nan disiplin, nan prensip, jan Bondye mande l lan, ou pa ka fini mal. Menm si ou ta wè moun ap mouri, anpil lòt bagay ap fèt, depi se pa volonte Bondye, l ap toujou pwoteje ou, w ap toujou sa pou ye an, paske Bondye konnen tout plan l pou ou. Nou konprann sa m di nou an silvouplè? Se sa ke m te pase di nou. Fè prekosyon, toujou gen jenjanb lakay ou, toujou gen sitwon lakay ou, toujou bat pou wè si w kapab konbat maladi sa a. Timoun, pitit ou, toujou fè ti te pou yo. Se yon fason pou kapab bre bagay kalyente, bagay ki cho. Se yon fason pou kapab gen plis fòs ke maladi a. Pwofite ekate de kote ki gen. anpil moun, se yon fason pou kapab pwoteje tèt ou pandan wap pwoteje antouraj ou. Ok se tout sa ke mwen te pote pou ou jodi an mèsi paske ou te pran le swen le tan pou ou te kapab tande m ebyen nap wè ankò nan yon lòt videyo ke Bondye pwotejew e gadew ok bye chaoo.